Gran pwen kap domine aktyalite a nou pote ba ou andan videyo sa, ou pa dwe rate menm yon segond. Men avan tou kite m pran leswen poum salye chak zanmi e chak fanmi ki deja fè pati kominote Boulèt Kano TV e a ou menm ki poko fèl nou salye w e map pwofite envite w gade anba a wap wè yon ti bouton an wouj ki make sabòne peze sou li. Abòne avèk chanèl la e dèke w fin abòne aktive ti klòch notifikasyon w retire l sou opsyon pèsonalize a mete l sou tout yon fason pou kapab rete konekte ak nou a chak fwa nou poste yon nouvèl enfòmasyon. Mèsi paske w fè n konfyans pou n enfòme w. Mèsi pou pasyans ou ak fidelite w. Mèsi paske w like. Mèsi paske w pataje videyo nan tout gwoup Whatsapp ak Facebook nan sa ki trete enfòmasyon. Madam, Mesye, kèlkeswa kote w ye nan mond lan, Meksik, Brezil, Chili, Kanada, Lèzetazini Damerik, Gwatemala, Ekwatè, Pewou, kèlkeswa kote w ke w ye, Nou salye w paske ou se baz la. Alò, ou ta renmen pou peyi Dayiti chanje? Ou gen pou devwa pou ale nan seksyon kòmantè a, tape Viv Ayiti. Ou menm ki renmen Komisè Jean Ernest Muscadin, sèl fason ke w kapab ede e sipòte travay li a, se lè ke w antre anba l nan seksyon kòmantè a, ou tape Viv Komisè Jean Ernest Muscadin. Madam mesye ou ta renmen pou revolisyon an fèt nan peyi dayiti ebyen eh chèf revolisyon an ki se Guy Philippe sou renmen l tout bon ale nan seksyon kòmantè a tape viv Guy Philippe madam mesye san pli tade nap antre andan vant manman enfòmasyon an. Pa rate menm yon segond, nou se Boulèt Kanno TV, men nouvèl la an detay. Batay nan mitan plizyè gang nan komin Site Solèy la ap pran yon lòt dimansyon kote ke ekip Mikano avèk ekip Bendji an, mesye yo pa deside bay vag kote gen kout bal ki pa sispann chante ant nèg Belekou avèk nèg Waf Jeremi, nèg Mikanò. Pandan wikenn aryè dimanch lan Desir Sévère, Claude Roudier Béard e zanmi entènot nou yo, n aprann ke ekip Izo Seksè God lan, nèg yo genlè t al pote ranfò bay e Bendjy nan Belekou. Ebyen, sa te fini trè mal genlè. Sanble la gen plizyè zèfèyis ekip Izo ki t al bay ranfò avèk chèf gang Bendjy nan Belekou. Nèg yo gen lè ale yo pa tounen, men sa pa anpeche Tou Dezi de Koubal kontinye ap chante e gen plizyè moun ki nan paraj Belekou e nan zòn e ki avwazine Waf Jeremi e Belekou, anpil nan moun sa yo gen pran bal ki blese paske sitiyasyon an trè konplike depi lè ke n konnen batay sa deklannche depi aprè match Brezil-Ekòs lan ke ekip Bendje a te pran yon ekip bann moun an otaj pou Mikanò. Se vre ke gen video ki te moutre ke Bendji libere pli e moun yo, men jiska prezan genlè gen enfòmasyon ki fè kwè ke se pa tout moun yo ke Bendji libere. A byen di, nou pa ka verifye sa men deba fèt sou sa. Men ayè dimanch lan e pandan wikenn lan, bagay la kontinye magomen antre plizyè gwoup ame sa yo e sanble tout ka maten jounen lendi an la tou dezi, men batay la sanble kontinye paske gen anpil kout bal k ap chante. Nou aprann tou nan taba a genyen mesye GSF yo ki genlè al dekouvri yon kach kach liben sere liben kote ke gen ki bann endividi mal entansyone ki ta prepare oubyen ki deja gen yon ansanm de boutèy koktèl moloktòv men pou yo kapab sere nan yon ansanm de espas pou yo lanse sou cha blende yo lè y ap pase vin atake yo. Men sanble la Mesye dam GSF yo, avèk sipò lapolis nasyonal Dayiti, yo dekouvri kach kach libe sa, yo sezi ansanm e boutèy koktèy molotòv sa yo, e yo arete plizyè moun, daprè sa yo fè konnen. Medezir, Gon lòt videyo ki viral, ou konn sa fè mwen mwen map pale de li, alò m pa pral fè kòmantè sou li la Medezir. M pa pral fè kòmantè sou li, men mwen jis ap pale, ap bay li kòm, bon li pa enfòmasyon non, m pa konn kòman m ta rele l, men m pa konn kòman m ta rele l, men kanmenm m oblije pale de li men m pap fè kòmantè sou li paske e m bay sa m pral di de li, onètman m bay sa m pral di de li. Se konsènan yon demwazèl, yon jèn dam si nou rele l konsa, e byen anfòm, byen anfòm mesye, bèl grenn fanm devan Pè Letènèl, e m pa konn si se baz, kiyès nan baz yo, baz Jeff oubyen baz kiyès, m pa konn kiyès nan baz yo non mesye, n a ede m, e kote ke. E n pa ba manti, l ap manje anpil kout baton bisbòl anba men gang paske l gen lè li se madanm yon jeneral oubyen madanm yon chèf, l al kouche avèk yon ti sòlda. Daprè sa ke m aprann wi. Li gen lè se madanm yon chèf nan baz lan, li al kouche avèk yon ti sòlda. Bon, byenke m pa ka verifye sa, men videyo ke m wè a mesye, e m si e sèten anpil nan nou wè videyo sa tou, Nou ka wè bò bounda, de bò bounda jèn fanm sa, e tout janm jèn fanm sa, gade ble, ble ak kout bisbòl, e mwen garan, mwen sèten ke mesye, e ou wè vyann bounda, po bounda jèn fanm sa, li pa fouti pa pouri. E, li pa fouti pa pouri, e li pa fouti pa pral degaje move sant, e apre sa pou l mouri. Men, m ap di tèt mwen mesye, e manjore mesye li gonfle w. Men m pa, onètman m pa pran okenn plis, okenn lapèn. Onètman, m pa pran manti non mesye. M pa konn si w nèg k ap pran lapenn, men m pa pran okenn lapenn, okenn pitye e pou videyo jèn fanm sa mwen nèg w ap travay pou bizbòl la, paske ou pa janm konnen konbyen fwa jèn fanm sa patisipe nan de zak kidnaping avèk nèg yo. Ou pa janm konnen konbyen fwa jèn fanm sa patisipe nan touye polisye avèk nèg yo. Paske sa fè m tou m pa pran lapenn. Sa vle di, piske se madan gang, se madan chèf gang, Enben gang yo gen zafè l avè l. Sa pa deranje m. Sa pa deranje m mwen menm. Afè moun ap di oo e gade eta afè gade l. Manje li men li tou vre. Ou wè mwen menm? Ou wè metye m ap pran la se li m vin fè avè nou la chak jou? Enben si li menm li pa vle travay di, li pa vle kòmsi kwè nan tèt li kòm jèn fanm pou l travay di pou l aprann metye. Li deside se avèk gang pou l al renmen. Pou l ap manje lajan gang. E l konnen gang nan se vòlè l vòlè, se touye l touye, se bagay moun li kraze. Sa vle di ke enben manje w men li pou touye w. Onètman m pa ap ba w manti. M pa preche vyolans, men m sèten ke fò yo te domaje plis toujou. Kòm manman vòlèz, kòm jenn fanm byen gra, e pou se bagay gang, avèk gang w ale, w ap fè bagay sal, e mwen di sa, m siyen dèyè l. Ou pa konn konbyen fwa ke jenn fanm sa a, li kontribiye nan de zak de kidnapping avèk vòlè sa yo. Ou pa konn konbyen fwa ke jenn fanm sa a, li kontribiye nan de zak kraze brize avèk nèg sa yo. Paske depi ou se madan gang, se gang ou ye. Pawòl la di, Ki resèp sa sanble? Moun ou frekante syèl ou ye. Enben, li se yon teworis tou paske nèg yo se teworis yo ye, kraze bagay moun, vòlè bagay moun, touye moun, kidnape moun. Sa vle di manzè tou se yon kidnapè, se yon vòlè, se yon touyè. Kidonk mwen menm m pa pran lapèn pou li. M pa pran lapèn pou li mwen menm. Kòman nèg ye ou di Sevè Claude? Kòman nèg Edezi sove se yon ansanm dezi avan m vin ak lòt nèg yo. Blaise Peson nou bèl epi anfòm m trè kontan pou nou rejwenn pou kontinye avèk travay de fòmasyon e enfòmasyon ke nap fè pou zanmi entènot e telespektatè nou yo Blaise Peson wè sou dènye pwen sa ke w gade a m pa ka di ke m rejwenn ou mwen pa gen kenn sansibilite pou pyès jenn gason pou pyès jenn fanm ke m wè de chèf gang kenbe a ponfli paske. Wap gade jèn fanm sa blèz son fanm nenpòt nèg ta ka pran mete nan kay fè vi avèl. Dezi se fanm tou ki kapab konpe vijilans nenpòt gason nan lari tou. Egzakteman. Ou wè la ou di a monchè gason bèl wi fanm mesye yon nèg ki renmen fanm yo ba w al pote boure epi li pran w lal mennen w nan baz nèg pral kidnape w pou nèg touye w. Fanm gen tout sa yo tou wi. Fanm pa pran lapèn pou li. Kòmsi ou imajine Valè bagay ki genyen pou yon jenn fanm konsa ta antann pou l fè. Ebyen li aranje l se nan gang ke l t ale ebyen ke l pase moman l ke l byen ke l mal se pou li mwen pa pran lapèn nan sa. Nan depatman Latibonit pandan wikenn nan bagay la pat twò dous a Blaise Peson, anpil kout zam chante nan Jan Deni antre lapolis e otodefans e menm izaj dwon kamikaz fèt nan espas lan, anpil kesyon ap poze se pou ki rezilta? itilizasyon dronn kamikaz sa yo paske yo pa wè ki rezilta ke yo pote e dayè gang gran grif la se pa nan jan deni kel gen gran katye jeneral li se pito nan savyen lavil premye seksyon kominal ti rivyè latibonit vil senmak anba presyon nan zòn makdonal on gwoup ame ki enskri yo nan tout move zafè ap mache gwo jounen avèk zam pèmèt ke moun ki ap viv nan vil la. pa konn a ki sen ke yo dwe adrese selon enfòmasyon moun k ap viv nan zòn nan pataje Bless Personne. S on kriz ki ap avanse prèske chak jou k ap fè wout ki kab rann ke sitiyasyon an li vin 4 fwa pi danjere pou depatman Latibonit. Pandan seleksyon nasyonal la li elimine apre 2 match ke l te fin jwe nan Mondyal 2026 lan, plizyè kesyon ap poze sou fas ou kèk kontra. ak depans ki gen rapò avèk evènman te jere daprè ansanm enfòmasyon Metwopòl Ayiti rapòte. Gen akizisyon ki fè konnen pou kontra pou retransmèt Mondyal la, li te pase atravè. Metwonòm ou Metwopòl?
Metwopòl, Metwopòl Ayiti. Ok, ok. Yeah, yeah, yeah.
Ou konnen Genie Met, eh, mwen ta wè si.
Trè byen. Yo eseye dò tò di, yo fè konnen gen kontra pou retransmèt mondyal la ki te pase atravè yon konpayi ki ta gen lyen ak Premye Minis Ali Didier Fils-Aimé. Sonje ke Métronome te pale de kesyon sa a deja. Access Haiti.
Egzakteman. Métropole vin pale de li. Selon akizasyon sa yo, konpayi an ta achte dwa retransmisyon yo pou on milyon dola ameriken ki revann bay Leta pou kat milyon dola vèt konporo Bless Gerson. Rapò a mansyone gen kontra pou ekipman odyovizyèl yo ki ta ale bay konpayi Enjedco ki reprezante an Ayiti pa fanmi Handal, yon fanmi ki selon menm sous la ta pwòch Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé. Anplis, yo fè konnen delegasyon ofisyèl ki te akonpanye ekip la, Te gen anviwon 20 moun pou premye match la ak 30 moun pou dezyèm match la, ladan yo premye minis la, pandan tout depans vwayaj yo finanse ak lajan piblik. Ayiti.
Senkant moun nan delegasyon an de tan pou ale nan mondyal avèk Fils-Aimé pou al asiste Ayiti. Senkant moun. Egzateman. Tout depans yo soti. Aux frères Beaupré de la Princesse. Egzateman.
Ayiti elimine, men kantite lajan ki debloke nan trezò piblik lan san pèsonn pa konnen piblikman li se 2 gwo chif a babin. Kounya ann gade kesyon favoritisme pou 2 gwoup ki nan sektè prive dèzafè lan, lafami Handal. ki benefisye kontra pou kit odyovizyèl yo, televizyon, Canal Plus. Batri, enèji, invètè, tout bagay sa yo. Ann gade, kounye a Blaise Peson, kesyon 1 milyon dola. ke konpayi prive a te achte dwa retransmisyon an ki kote l te jwenn li. Tout enfòmasyon ta fè kwè se gouvènman k bay 1 milyon dola a epi l vin re achte l pou 4 milyon. Sa vle di nèg yo pratikman ap fè yon bras ekstraòdinè anndan peyi a. E enfòmasyon ki disponib yo Menm fè kwè nan kesyon dwa retransmisyon pou mondyal pou ane a. Se konpayi ki rele Access Haiti ki te achte dwa retransmisyon an. E lòt enfòmasyon ki sòti, li montre ke Alix DJ Fils-Aimé gen kòd lonbrit li ki marye avèk konpayi sa a. Sa vle di se koutay total. Nèg yo itilize mondyal la pou yo kontinye nan seri de operasyon ki lye dirèkteman ak kòripsyon ki ap fè la bless pèsonn. E jodi a, leta a itilize gang yo kòm strateji pou manipile lopinyon e manipile popilasyon an. Se sa ki ap fèt la a. Eske plan sekirite ansyen senatè Youri Latortue te di ke gouvènman te aksepte pou li a, eske se te yon plan sekirite ki te tou byeze? Se gwo kesyon ki ap poze paske menm nan depatman lakay li, nan awondisman lakay li, li pa ka bay rezilta Blaise Peson. Konbyen lajan ki kache dèyè plan sekirite sa a, a lekzekisyon? Konbyen lajan? Kisa ke lap koute la repiblik? Pèsonn pa konnen, se pandan y a de fim etranje ki vin la ki di ke yap vin vann sekirite. GSF la nan fè maskarad, ale nan taba. Rive yo rive nan taba, yo moutre yon ekip boutèy, mwen pa wè mèch ladan yo. Nou bezwen klè. Yo di se boutèy kòktèl monotòv ki ap kraze. E pa sa yo di Plezitèson? E sa yo di bon e sa, m repete e sa yo di. Men kounye a, bout kòktèl monotòv, èske nou tout nou pa konnen kijan ke yo fabrike, kijan yo fè yo? Boutèy sa yo m pa t wè te gen ni gen sab, ni gen mèch ladan yo, yo di se boutèy kòktèl monotòv. Mwen wè l plis sanble avèk yon espas kote te gen yon moun ki te gen yon depo bwason gazez, li abandone l kite espas la, bay boutèy yo nan tout nan kès. M pa konnen. Boutèy yo tout an kès. M pa wè bèch ladan yo. Ki sa k ka eksplike se boutèy koktèl Molotov ke li. M trè pridan ladan l. Anbasad amerikèn ann Ayiti fè konnen li akeyi dènye operasyon fòs sekirite JSF yo mennen nan zòn Taba kote yo te sezi epi detwi yon gwo kantite bonm Molotov epi mete plizyè sispèk anba kòd, dapre sa anbasad amerikèn fè konnen. Operasyon sa a montre gen pwogrè sou plan operasyonèl nan batay kont ensekirite a. Anbasad la konsidere entèvansyon sa a kòm yon endikasyon ke misyon sekirite a ap vin pi efikas pandan kapasite operasyonèl yo ap kontinye ranfòse sou tèren an. Anbasad la soulinye tou ke pwòch. Apwòch pwogresif sa a ap mache jan li dwe planifye. Sa vle di wè de twa boutèy kòktèl Molotov ki detwi, selon sa yo fè kwè, ke m pa menm wè ki genyen de sibtans ki fè yo sanble kòktèl Molotov vre, anbasad la gen tan reyaji sou li Blaise Fezon. Se pwopagann ki ap fèt. Nou bezwen trè prudan avèk sa yo lapolis ap itilize tematik sa a, lapolis la itilize stil sa a ki pa bay rezilta o pwofi la popilasyon, zanmi entènot e telespektatè anpe toupatou. Ann avanse bèl titèson. Bon, e ban mwen salye Roudy Evea dabò paske si Roudy pa gen twòp koze, m ta ka ale avèk l paske pou kòm Site Solèy la men antretan, ban m salye Roudy Evea dabò. Roudy kòman nèg ye? Ban m salye w avan.
Lè si de son bonswa, bonswa avèk e dezir jenès. Donk nou kapab toujou wè Claude Nader Antoine paske enfòmasyon yo nou genyen kèk grenn enfòmasyon men m panse ke e parapò a sa k ap pase o nivo de Site Solèy la Claude Nader ka bay plis enfòmasyon an atandan nou menm nou rete an stand by la pou n bay sa n pote a. San pwoblèm.
Claude e ou di bò pas lan m panse ke an nou lage Janm te kòmanse nouvèl la, sèke batay ki gen antre, alò, nan mitan plizyè gang nan komin Site Solèy, e wap Jeremi avèk Kabelekou, atèl pwen ke MSF anonse la yo fèmen pòt yo pou kèlk, bon, jiska nouvèl lòd, akoz yo vle pwoteje pasyan kap vin pran sèvis yo nan espas medikal yo an, de menm tou yo vle pwoteje pèsonèl yo tou. Men janm di a pandan wikenn nan kou bal chante, Izo voye nèg an ranfò daprè sa kem aprann, Sanble gen move grenn nan nèg izo ki ale pa tounen wi Koman nèg e Claude.
Bon lundi se bòn semèn Blaise Peterson Désir Venus Roody et Véa sevè ki kapab rejwenn nou pa twò lontan Bonswa tout zanmi entènot nou yo ki toujou ansanm avèk nou sitou nan emisyon an mitan jounen an Blaise Peterson yon move week-end pou moun ki ap viv nan komin site solèy. Se vre, komin Site Solèy li menm li anpil 34 katye, plizyè blòk. Enben, nan nivo waf Jeremi, nan nivo Belekou, sitiyasyon li menm li rete konplike depi plizyè jou, depi 8 jou menm. Enben, sitiyasyon li menm li rete mangonmen nan nivo waf Jeremi avèk Belekou. Enben, malfra ki nan 2 zòn sa yo, 2 gwoup gang ki swa nan Belekou oudimwens nan nivo. Wap fè jeremi mesye sa yo menm yo ap troke kout zam depi plizyè jou e kout zam sa yo menm ki ap troke a koute lavi e koute lavi koute lavi e plizyè nou kapab di kretyen vivan yo menm ki ap viv nan katye sila yo. kote ke moun sa yo menm yo ap resevwa bal mawon nan plizyè espas nan zòn ki vwazine swa zòn Belekou paske nan do Belekou w ap jwenn zòn Bouklin, w ap jwenn zòn Solèy 4, Solèy 17, Solèy 16, tout espas sa yo, moun ap resevwa bal mawon nan divès aks sa yo pa rapò avèk detonasyon, pa rapò avèk gwo lese frape ki genyen depi plizyè jou nan zòn Belekou avèk Waf Jeremi. Batay sa li menm ki ap avanse depi plizyè jou jan li di Ablès Pitèsonn, enben tou genyen plizyè nan zèfèy yo menm ki tonbe paske E sele enfòmasyon nou genyen, genyen Bendji, Bendji li menm ki nan nivo Belekou, enben misye li menm ki te resevwa ranfò, ki te resevwa e kout defans nan men, nan men nou kapab di Izo, Izo enben misye li menm ki te bay Bendji kout defans, ki te bay misye ranfò pa rapò avèk divès, plizyè dizèn malfra ou menm ki te rive nan zòn sa a. Enben, genyen plizyè nan yo menm ki tonbe tou. Genyen plizyè nan yo ki tonbe nan gwo echanj de tir, nan gwo lese frape ki genyen antre Waf Jeremi avèk Belekou. E fòk nou di w, sitiyasyon sa li menm ki rete trè trè trè konplike anba Bèz Pitèsonn e ki mete, nou kapab di, lavi divès moun yo menm ki ap frekante espas sa An danje, tankou moun ki ap viv nan zòn ki vwazinen Belekou yo, moun ki ap viv nan zòn ki nan men nan swa Belekou ou dimwens Waf Jeremi, enben moun yo menm ki trè trè trè panike, ata menm nou kapab di Medsen San Fwontyè, MSF, li menm ki anonse. Enben la a, yo kanpe aktivite yo te genyen nan, nou kapab di, matènite Ezayi Janti. Matènite Ezayi Janti a, li menm ki se Chansrèl, Chansrèl, yo plis konnen l sou non sa a, li menm ki nan Site Solèy, enben, MSF li menm li kanpe aktivite yo menm nan matènite Ezayi Janti a, ki toujou sou komin Site Solèy se pa rapò avèk gwo batay, gwo lese frape ki genyen ant Waf Jeremi avèk Bèkou. E tou nou kapab di w Blèz Pitèsonn pa eta tou li menm li mete anpil anpil plenyen paske gen anpil aktivite malgre tout sa w tande a genyen lopital apa de Ezayi Janti gen lòt lopital ki sou Waf Jeremi ki te konn ap fonksyone. Enben pa rapò avèk batay sa a Men lopital yo menm yo kanpe travay depi plizyè jou. Moun ki ta sipoze ale travay, moun ki ta sipoze ale nan aktivite yo, yo menm yo rete lakay yo oudibwens yo rete nan lòt zòn yo pa kapab travèse zòn ki bay aksè pou rantre swa sou wap Jeremi oudimwens nan Belekou. Moun yo menm yo pa kab travèse zòn sa. Vare a tou, tèminal vare a. Li ap konnen de moman difisil. Blaise, maten an la pou m jwenn yon lòsyè gaz e se pa de kouri m pa kouri nan Pòtoprens avan m jwenn yon lòsyè gaz. M soti nan rantre Nò peyi a, m travèse ponp, m vole ponp, m travèse ponp, m vole ponp. Enben, ponp yo menm, ponp a esans yo menm, yo rete avèk pòt yo fèmen. Se konsekans jisteman batay sa li menm ki genyen nan nivo komin Site Solèy presizeman Waf Jeremi avèk Belekou e nou kapab di w kretyen vivan kontinye ap resevwa bal, gen yon timoun 12 an ki resevwa bal anndan bouklin anndan bouklin menm bon timoun sa li menm ki resevwa bal e konsa tou genyen. Plizyè machann yo menm ki nan mache Bwouklin nan, ki nan mache Bwouklin nan paske wout la li menm li sanse dwat soti nan nivo kafou Bwouklin pou travèse Belekou pou travèse Wharf Jeremi se boulva a li menm li dwat enben katouch ap soti swa Belekou katouch ap soti swa Wharf Jeremi vin pran moun ki nan blòk nou kapab di Gabriel Jean Pierre la Gabriel Jean Pierre la zòn sa a li menm li sef. Pa gen panik, pa gen dezagreman, men se katouch, se bal mawon moun ki nan zòn sa yo menm yo ap resevwa Blaise Peterson depi plizyè jou e sa ki mete yon mache prese, ki mete yon presyon nan zòn sa yo paske pa rapò avèk jan aktivite yo menm yo konn abitye fèt nan zòn sa enben yo sanse diminye paske kout bal pa sispann chante antre 2 zòn sa yo ki se Belekou avèk Wap Jeremi Peterson.
Vrèman, kòmsi pwoblèm nan ke nou te konnen depi depi le 13 juin aprè match Ayiti Brezil e Ekòs la padon kote ke te gon bann rara ki tap sòti wap Jeremi bagay sa yo epi rive an Dèbele kou sa bon nou konnen bagay sa deja m pa vle tounen dèlè detay men èske pwoblèm nan li osi pi grav ke sa paske m aprann nèg Izo te Izo te voye ranfò avèk misye kisa k esplike sa alòske si m konprann byen Nèg mikanò, moun mikanò wap jeremi ta pèdi plis moun deja nan nan frap nèg belekou yo kòman fè kòmsi la gen ranfò kap jwenn bendji pa rapò avèk kòmsi sak rive a gon gon lòt gon lòt bagay nan dosye a ke nou menm nou pa konnen claude. Li kapab genyen yon lòt dosye a kapab gen yon lòt aspè troubles peterson ke nou menm nou pa konnen kapab gen yon lòt aspè kapab gen yon lòt men ki kache e dèyè batay sa e fòk nou di w Peterson 2 chèf gang yo ke se swa Bendji ou di mwens Nicanor enben tou le 2 di mesye yo pap kanpe yo pap kanpe e yap kontinye twoke kout zam yap kontinye file kout bal yonn sou lòt. e pa gen kanpe pa gen kanpe nan batay sa mikado li menm li menm di Blaise Peterson tan pou l ta kanpe avèk batay sa li pito kite viv ansanm li pito vire do bay viv ansanm wap pale de mikado jisteman mikado misye di tan pou l ta kite batay sa goumen sa Blaise Peterson li pito vire do poukisa l di sa paske l pèdi anpil moun oubyen kòman. E misye fè di anpil moun ke ke se swa nan nan manb gang nan epi de manb nan popilasyon sivil lan. Jisteman, jisteman. E ke ke se swa nan manb gang nan ou di mwens nan manb nan popilasyon sivil la, misye fè di anpil moun, enben misye fè deklarasyon sa a, e tan pou l ta kanpe batay sa a, tan pou l pa mete do bndit yo atè, enben esplikasyon li pito, li pito bay viv ansanm nan vag, li pito kanpe avèk koze viv ansanm sa a, enben batay la li menm ki. trè trè trè sere trè trè trè sere anba a la e waf Jeremi Belekou yo non stratejik pou anpil anpil moun sitou pou plizyè zòn depi m pale de tèminal Varreux Blaise Peterson se kote ki bay gaz avèk e Pòtoprens wi avèk rejyon metwopolitèn nan Dèlma Petyonvil E menm an pwovens, enben depi lè batay la Blaise Peterson e pou yon trelè gaz, yon tankè gaz soti anba, se anba fòt prezans fòs de lòd yo e pou trelè gaz yo menm yo soti, men se pa tout lè tou e lapolis li menm li prezan e pou pèmèt gaz soti anba e sa ki pèmèt la gen yon kabouraj, gen yon mache prese anba divès ponp, janm sot di w toutalè a la, se anpil, anpil, anpil panik ki genyen. Jan w mande m an, wi, kapab toujou genyen, kapab toujou genyen, enben, yon men ki kache dèyè batay sa a ki genyen la antre 2 gwoup gang yo. Men sa ki te deklannche, deklannche goumen sa a, se te apre match Brezil te jwe kont Ekòs. E se apre match sa a, enben, batay la li menm li te deklannche. Men depi lò, depi lò, Blaise Peterson, batay la ap kontinye, gason ap tonbe ou pa ta di se grenn lapli, enben, nan 2 kan sila yo. Men pou jounen lendi a, jan m te di l talè a, èske, èske sitiyasyon toujou ti jan panike e pa rapò avèk sa k pase avan yè, ayè dimanch lan?
Sitiyasyon an toujou rete trè, trè, trè, trè wo, tansyon an toujou rete trè, trè wo e, e nan katye sa yo wi, toujou re, toujou genyen presyon an e nan katye sa yo toujou genyen detonasyon paske mesye yo menm yo di yo p ap kanpe, yo p ap kanpe, toujou genyen e nou kapab di kout sa ki ap tire e sa ki pèmèt aktivite yo menm yo sanse mouri, yo sanse mouri e nan 2 katye sa yo espesyif katye ki vwazine yo aktivite yo menm yo sanse mouri Blaise Peterson.
M pral vin avè w talè konsa e m ap fè dezi pou w sou talè konsa men antoutan ban m vin avèk Roudy paske ou di pou m ka pou n ka libere Roudy Eveillard Roudy e di nou non sa w genyen kòm nouvèl bò kote pa w sa k pase pale avè nou.
Bonswa Blaise bonswa Désir Renès bonswa ak tout lekip lan anbyen nou kap konplèks tandi e konplike ebyen se ogmantasyon fenomèn kidnaping lan nan divès kwen nan pòtoprens lan pli presizeman nan zòn tankou ebyen micho nan zòn tankou dèlma 30 dèlma 32 e nou kapab di lali donk sa yo devni de bastion.
Ciel lap mal pase bò kote ou di ciel ciel lap mal pase bò kote ou la wi ciel ou di pa fi pa pa pa ok menm ou di chanje pozisyon frèm e chanje pozisyon pou ke ou kapab enfòme zanmi paske vrèman nou konnen e pandan pandan mondyal lan la vrèman gen anpil ka kidnaping gen anpil ka kidnaping ki yo menm egzakteman Ki ap fèt la ok gen anpil kè ki tanmen ki ap fèt la ou di gen pwoblèm siyal vwala antretan banm salye ou di chanje pozisyon patnè siyal pa siyal pa bon eseye nan avanse siyal pa chanje pozisyon m pa konnen nap eseye la pou nou wè.
Ok nap eseye la wi nou di w zòn sa yo dèlma 30 dèlma 32 ebyen yo devni dè bastyon ebyen kote ke nèg yo. pou yo menm yo fè pè oubyen yo kidnape popilasyon an. Donk, e di kou sa ki vin kreye yon veritab panik paske nan moman nap pale la gen de zòn ebyen depil fè 8, 9 è di swa malerezman ou paka fè ladann piske ebyen nèg yo menm bzèfèyis yo menm yap pote w ale Blaise Désir Venès nou kapab di e yon zòn tankou Lalu nan moman nap pale la se zòn ki repite nan plis kidnaping nan moman an piske nèg yo benefisye de zòn sa yo pwofite de zòn sa ebyen yo menm pou yo kapab fè lè nesesè malgre e Désir Renès Blaise Peterson nou remake yon prezans soutni de lapolis nasyonal Dayiti nan divès zòn sa yo le maten souvan le swa men sa pa anpeche ebyen moun yo menm yo nèg yo menm yo fè kidnaping sa ki atire atansyon popilasyon an yo poze tèt yo kesyon èske nèg yo ap travay vrèman èske pa genyen konplisite. Ebyen nan bagay sa a, donk se yon ansanb de kestyon ke moun yo menm yo pa sispann poze. Men sa ki pral kreye yon gwo tansyon pa rapò a sa ki ap pase ebyen nan kan deplase yo tou. Paske n'oubli pa ke gen anpil kan ebyen o nivo de lalu e lè zak sa yo menm yo fin fèt gen de viktim bò kote e popilasyon pwiske lè nèg yo menm y'ap kouri donk yo tire e se popilasyon ki viktim. Donk la a Blaise nou kapab di Aprè e mondyal sa a, pou n pa di nan fen mondyal sa a, sitiyasyon an ap vrèman konplike. Dayè, nou wè nan match Brezil ak Ayiti a, ki dispozitif lapolis te pran paske l te tande ebyen gen de pote boure ki te ka fèt. Men pèp la li menm li vrèman fistre e se si Blèz m kapab ba w garanti sa la a, sitou moun nan kan yo, yo vrèman, vrèman, vrèman, vrèman fistre paske. Sa yo te di yap ba yo pandan peryòd mondyal la yo pa ba yo l, kòb yo pa separe, kit ebyen odyovizyèl yo pa jwenn yo, s on pakèt bakèt bagay, s on pakèt dezas san konte ebyen lè nèg yo tande kalite kòb ki depanse ebyen pou achte dwa retransmisyon pandansetan se koutay nèg ap fè pandansetan moun ki nan kan yo menm yo pa janm ba yo yon dat yo pral lakay yo pandansetan yo pa janm ka rezoud fenomèn ensekirite a, sa soulve kolè popilasyon an e nan moman n ap pale la se pa lopozisyon, se pa lè politisyen konprann malfra, lè politisyen visye, ebyen lè se politisyen rèskiyè men se lapopilasyon pèsonèlman ki an branl nan moman n ap pale la e sesi a nenpòt kèl moman nenpòt bagay ka pase paske nou li e nou swiv fristrasyon lakay popilasyon spesyalman moun ki deplase yo Blaise.
Men kounya eske, bon vreman lò di Dèlma 32 e Dèlma 30, bon mwen menm m plis pa ka konprann sa. Dèlma 32 son kote m konnen ki plen moun, bon Dèlma 30 m konnen aprè, aprè bandi yo te fin kraze anpil kote nan espas la gen moun ki pa tounen sa ka rive ke gen de, gen de espas ki ka pa gen moun vreman men Dèlma 32 son kote te toujou gen moun, te toujou gen aktivite. Ankò plis nan moman la a kòmsi bagay yo plizoumwen kal, m panse Dèlma 32 a vin plis gen aktivite, kòman fè kòmsi Dèlma 32 e son kote plizyè ka kidnaping repete ladan l o menm de otrefwa m te konn de de zòn anlè nan dèlma ka kouman dèlma 42 ka 75 anlè la m konn se de zòn katal pa se de zòn ki plizoumwen izole men 32 toujou gen anpil moun an konesan 32 ke m konnen an sa ki esplike sa ou di veer. Blaise Peterson se la grand kesyon piske ebyen ki kote yo pase paske ka yo relate nan 32 ka yo relate sou lali an ki kote nèg yo pase a moun yo kijan yo fè pase, poukisa yo pa viktim, pa rapò a nonb de moun ki genyen ensi ke de polisye ki nan zòn yo, poukisa pa gon kout bal ki pete, donk se ansanm de kesyonman sa. Menm mwen menm k ap pale ansanm avè w la, m pa ka di m pa konnen paske nou menm nou la ojoulejou nan lari a, chak jou Bondye mete, n ap viv sitiyasyon yo, men se la grand kesyon Blaise e se si e lè si nou menm e pa rapò a pou pwofesyonalis nou, nou ta eseye Antre nan yon dilèm pou n reponn kesyon sa a, monchè. Repons yo pap bon ditou, ditou, ditou, ditou. Repons yo ap trè movè. Lè m di repons yo ap trè movè, se paske n ap wè aklè atravè repons yo la konplisite de nos autorités, la konplisite de la polis e la konplisite, ebyen, de kèlke manb de la fezan pati de la popilasyon piske, e Blaise, bagay yo fèt twò fasil, twò klè e yo fèt se kòmsi se yon operasyon ki fèt san anestezi. A di pou menm ta ta ta ta gen dè konp dè konplisite, m pa vle di avèk de de dè zotorite, men lè m di otoritè di de fòs de lòd, men ta gen dè konplisite avèk de moun ke w pa ta panse nan nan nan nan nan parèy sa yo. Paske mwen menm onètman Roudy Veyard mwen menm. Epa w pridan Blaise?
Hein? Epa ou pridan?
Bon wi mwen m pridan, m p ap repete si menm jan avèk moun yo. Men men lè m vle di gen konplisite. Blaise, depi lè ou te fin revoke, tande, ann avanse.
Bon ou banm chans m avanse Désir. Tande Blaise, depi lè nèg yo te fin revoke Jakadè, apre misye te fin kòmanse mache sou grenn kidnapè yo nan Dèlma, ou pa konprann gen de men kache ki se gwo otorite ki nan kidnaping nan? Bon kote sa pou yon nèg pèdi la a?
Non, mwen menm, mwen menm, men sa, men sa, men se sa m'ap di, sa vle di, mwen menm mwen, mwen, mwen pa, mwen pa di sa'w di a pa sa non, ka genyen l tou wi, men mwen menm m prale dan la reyalite, paske Dèlma 32 se kòm ou ka di, Son ghetto. Lè mwen tande son ghetto. Son ghetto. Lè di m son ghetto li. M konnen son ghetto li. Petèt li son ghetto plus ou mwen modernize pa rapò avèk Vilaj de Dye. Avèk Gran Ravin. E lè mwen tande son ghetto. E sesi di. M ka di m konn tout ti koridò, tout ti koulanda dèyè ma 32 paske m fè dèzane ap fonksyone nan zòn sa a. Paske gen yon sant, gen yon sant sante nan zòn sa, m ta fonksyone ladan l. Men, sa vle dire ke, kòman, epi lari Dèlma 32 tou, Sévère, Désir, Claude, Roudy, la yo toujou gen moun. Paske, m pa konprann kòman, kòmsi, Dèlma 32 jodi a vin gen plizyè ka de kidnapin ladan l. M ap dakò, nan 49 anlè. Non, sa e kote l debouche a tou, Blaise. Hein?

debouche sou kriswa, debouche sou rezèvwa a sou boudon an, debouche sou lari. Yo ka fè tout sa mesye. Men gon bagay tou Blèz, bandi yo gon bagay yo fè avan ou di, yo toujou tire anlè, depi yo di moun yo tande tire, tout moun evakye espas yo ye a. E sa k fasilite yo tach la. Tankou pa egzanp, pi ba legliz Kris Wa a Blèz, nèg yo te fè yon kidnapin la, te gen chaje moun nan espas sa, gen yon chofè moto bay nèg lan, li fè 2 bal anlè tout moun kouri, ebyen li pran moun nan y al avè l. M konp, Sa de pwoblèm nan, men sa w di an, sa w di an pa paske m pa konprann li sevè, men kounya mesye, Depi lè Jakader te la, depi aprè Jakader pa la, eske Paraison oubyen eske Kantav jan ou rele towo ki nan DDO 1 an, eske yo te pran des mesures? Paske nèg yo te twouve Jakader tap fè show off. Men kounya, ok, ou retire Jakader paske lap fè show off. Men e ou menm, ou vini, kisa ou pwopoze? Kisa ou fè? Kisa ou bay ou menm? E la pwòblèm nan ye mesye. Refize mete di konsa li pap pran lajan leta, leta pa gen lajan pou bay 250 milyon dola pou bay eleksyon pou KEP a, men fize men aksepte daprè Metropole et Metronome li bay yon ekip li ki nan menm ekip avèl sektè prive avèl dwa pou achte transmisyon match Ayiti a pou 1 milyon dola Access Haiti men leta reachte pou 4 milyon dola de menm tou nan 2 ale retou fize men nan premye match Ayiti an nan dezyèm match Ayiti fas a Brezil lan Fi Zeme gon delegasyon 50 moun ladan l, lè lè t veye 30 bay 50 moun e tout moun sa yo kiyès ki peye vwayaj pou yo, kiyès ki peye otèl pou yo, yo ba yo pèdiyèm, kiyès ki peye match la pou yo pou antre lan stad lan, se leta ayisyen. Sa vle di gen kòb pou nèg vòlò. Èske n konprann? E de menm tou mesye, e nan kesyon aparèy odyovizyèl yo, Fi Zeme aranje l avèk lafanmi Andal e m kwè menm fanmi sa pa inosan nan lanmò Jovenel. Ann avanse. Avan se Désir. Sévère. Non, non, m t ap di w ke se yon kesyon de priyorite. Se yon kesyon de priyorite. Kesyon eleksyon pa priyorite, li pa envesti ladan, mesye. Bon, poukisa tout delegasyon sa a? Poukisa tout moun sa yo? E m pa kwè minis spò a ladan non, mesye, pandan tout bagay sa yo ap fèt non.

Gen lò vòlè gen valè pou misye. Oh tankou Alik di epizepi pa gen valè pou Trump. Valè kòm kisa? Ki valè ki valè ki valè misye gen la? Li gen valè pou li, se li menm pou ede aplike politik ke lap aplike an Ayiti a la. Li gen valè pou li. Mpa konn kouman ou defini mo valè a ou menm. Sa ka rive ou defini valè yon lòt jan ou menm. Mpa konnen kouman ou definil.

Lè l Se te vin Etazini an? Ah wi!
Non monchè, eh men bon bon, pa pa pwotokòl, pa politès ou konprann bgy la gen pil lajan bay kòm lòbi tou. Men se prensip sevè, se prensip dezi. An nan men men l gon valè kanmenm Blaise. Hein? Eske mwen menm m ka debake m di m pral rankontre avèk Marco Rubio?

Wi e tankou jan nou te diw lan se ke e konplisite a nou menm nou kapab dil via avèk analiz nou paske e nan moman nap pale la si nap pran nap fè yon kalkil de lalu rive petyonvil nou wè se anviwon 5 a 6 pwen fiks polis donk ki kote nèg yo fè dèlma 32 se pa pale pwiske gon pakèt polisye la e sesi nèg yo trè motive nou bli an pasan pou dèlma 30 tout kaf. Ebyen pou bay sou kris wa tout se pou lapolis donk la se byen se trè byen konte se trè byen konte trè byen kalkile nou pap di mal kalkile non paske le re viktim se la popilasyon men Blèz sitiyasyon sa soulve kòlè popilasyon an jan nou kapab di la dan lè jou a veni e m panse ke e sitiyasyon ap pi piske nou konnen nou tande tout deriv yo aprè dans ki se mondyal la tanbou an va lou.
Nou nonmen kiyès? Lou pou bandi yo men lou pou pèp la?
Monchè e lap lou pou Alix wi apa malgre men dèfwa mesye m pa vle nou nye ke e misye papa dèfwa frap frèp frap popilasyon bay l pwoblèm wi men e m panse ke aprè mondyal la daprè enfòmasyon ke mwen menm m arive kolekte e ka gen remaniman ministeryèl paske chay la flou nan dèyè l paske nan moman nap pale la dènye deriv misye fè yo la m panse ke yo pral chita avèk lopozisyon sa yo di ke opozisyon yo Bon mwen pa opozisyon an tou non. Sam tande ke opozisyon yo pral chita avè yo pou yo kapab wè kisa paske nèg yo di se voye Alix ale retire Alix nèt men retire Alix kiyès nou pral mete pwiske nou se yon band de vwayou yon band de volè yon band de kapab donk la mesye bagay la pral konplike melanje a pèp la kap prepare pou misye donk sitiyasyon ap difisil.
Mèsi anpil ou di Eber m pap kenbe w twòp mon frè mèsi anpil se t yon plezi paske w te enfòme nou men kounya banm banm se vè an nou avanse mon frè mèsi anpil ou di.
Alò gon bagy gon pwoblèm ki poze la mesye sè ke sa ki genyen la li fon pati yon plan byen detèmine e tout sa pouvwa pral pran kòm pretèks ke pa ka gen eleksyon ki òganize men sak pral fèt la paske kòman ou ka konprann ke Blaise ou sot di yon bagy ki enpòtan Si nou konnen pa egzanp perimèt kote gwoup ame yo ale pou yo komèt zak la, poukisa nou pa pran dè mezi pou n kapab ansèkle zòn sa, ansèkle zòn nan pou ke nou evite pou gwoup ame yo pa pase la pou y al komèt zak yo? E anplis de sa, n ap sonje kesyon zak kidnaping ki te konn fèt sou Jacques Ader lan, w ap wè, mennen ankèt, yo pral wè ke se de seri de moun ki abite Dèlma ki ap fè antèn pou gwoup ame yo kapab fè zak kidnaping. Byen rapid, ou tande te gen plizyè arestasyon k fèt. E otomatikman arestasyon sa yo fèt, ou te wè kesyon kidnaping lan, li te redui e ou menm te wè te gen kidnaping ki te dejwe. Nou sonje sa kidnaping ki te dejwe a. Plizyè ka kidnapin te deje notab. Dènyè te gon peryòd se te Dèlma 31. Dèlma 31 ou te konn tande anpil zak kidnapin, gen de fwa se Dèlma 33 men se plis Dèlma 31 notamman bò lekòl la. Mètnan, jounen jodi a w ap wè yo a yo rive Boudon, akote de Boudon yo ale pou yo kapab fè lòt zòn ankò Si nou rete nan nivo sa, pandanstan sa, nèg la pran avyon l kòmkwa tout bagay ap byen pase. Tout bagay ap byen pase anndan peyi a. Se yon pouvwa ki pa gen sousi pou ke yo tabli sekirite. E malerezman kominote entènasyonal la kosyone tout aksyon pouvwa ap poze. Bon, kosyone avèk enterè byen si, paske le fè ke yo aksepte peyi an prale jan l prale a la, paske si w, si w te kenbe avèk lide Fizeme, se paske w te fè l yon sètèn konfyans ke li kapab chanje done yo. Men kriz lan pa chanje. Kriz lan pa chanje, okontrè li vin pi mal. Nèg la pran yon pakèt minis mete dèyè do l, san konte manb kabinè l ki vwayaje, san konte ti boubout li ki vwayaje pou y al fè pediyèm, epi zak kidnapin ap fèt. Donk, ou pale de chanjman ki fèt avèk Jakadèr pou kestyon de strateji. Otomatikman yo fin fè chanjman avèk Iv Kantav, w ap wè ke yo mennen de twa operasyon epi w pa janm tande anyen ankò. Men mesye sou Jakadè se tanzantan ou tande gen yon operasyon kap mennen wi, swa Bèlè, swa anba lavil, swa rantre sid kapital la, swa nan zòn mache Salomon, swa nan perimèt Channmas la wi. E tanzantan ou wè gen patwouy ki ap fèt al verifye, al fouye moun, mande moun kat idantite pou chèche konnen nan tèl zòn wi. Men kounya la ou tande yon bagay konsa fèt. Malerezman nou gen yon pèp ki ap dòmi ki aksepte yap viv jan yo ye a. Ki aksepte kòm kwa li nòmal pou ke nou viv konsa. Aksepte kòm kwa pa gen oken pwoblèm pou peyi an yo paka sikile libelibè. Dèlma 32, kidnapin ap fèt e li repete plizyè fwa epi pa gen anyen k fèt. Ou pa tande okenn kominike ki soti bò kote lapolis lan pou anonse de dispozitif de sekirite, menm si nou konnen mesye, malerezman gen de seri de move grenn nan enstitisyon polisyè lan. Fò n pa inyore sa, gen move grenn nan enstitisyon polisyè a ki konplis tou. Mesye, konn gen yon zak kidnapin ki ap fèt, ou a 5 minit de yon bakòp polis epi zak kidnapin nan fèt wi. E gen defwa wout machin ravisè la konn pran pou l ale a, li konn pase bò kote bakòp polis la e apre ou wè bakòp polis la vini. Se twòp atò.
Dezi ann avanse.
Ben, mesye, kesyon kidnaping anndan peyi a, li pa t janm yon ti bagay klas anba non mesye. Si nèg ki gen zam ki a sapat anba yo, Yo di nou sa se plan ke yo fè. Yo kenbe moun yo pou gran bòs. Yo kenbe moun yo pou gen gran politisyen. Yo kenbe moun yo pou gran komèsan ak komèsant ki anndan peyi a. Pase lè yo kidnape moun yo, se vre ti nèg ki a sapat yo fè de kidnaping, òdinè konsa. Men gen de modèl kidnaping ki fèt la, se direksyon ke yo bay nèg yo pou yo fè yo. Kòmsi Dèlma a la ou tande kidnaping, volim kidnaping nan se la ke li ap ogmante. Dènyè kou Jakadè, sou Jakadè ki te echwe, te gen de polisye ki te mouri men te gen nan kidnapè yo ki te blese mòtèlman, te gen de materyèl ki te rive sezi. Pou fè nou sonje sa. E gen de nèg ki pap dakò lèw deside kòm responsab se mache sa kew deside atake. Ou tou di ke wap mete fen nan klas posedant ekonomik ki anndan peyi a paske yo viv de kidnaping. Yo viv de zam kap vann anndan peyi. Dayè nap wè avèk kiyès ke yo sèvi se avèk lèzòganis dwa zimen ki gen yon notoryete ekstraòdinè anndan peyi a. Se sa ke nèg yo fè. Nou gen yon peyi, ou pa gen pèsonn ke w kab konte sou yo, pa gen pèsonn ke w kab fè konfyans, paske yo rantre nan tout kout mal taye ou pa ta menm janm espere menm nan dòmi ou ta kwè ke nèg ta kab rantre nan sa. Majorite kidnaping yo, yo pa fèt avèk rad òdinè non. Se inifòm dcpj dèyè zinite anndan dcpj ke yo itilize wi Blaise. Ou pa fon ide ou pa poze tèt ou kesyon? Eske se gang yo pou kont yo ki rete ki konfeksyone ansanm inifòm sa yo? Oubyen se de polisye ke yo touye? Di m depi kilè ke w tande ke wo kòmandman lapolis lan di ke yo lanse yon ankèt? Si se fo inifòm ke yo ye, kiyès ki ap founi fo inifòm sa yo? Ki kote yo fabrike yo? Eske se menm designer ki prepare inifòm pou inite sa yo ki ap founi inifòm sa bay gwoup kidnapè yo? Map dakò gen de polisye ki mouri, asasine. Men, li limite, ou konn ki kantite. Mesye, lè wap gade de gwoup gang ki anndan peyi a pou kantite inifòm ke yo genyen, se kòmsi se yon inite anplè anndan lapolis lan. E sa fè lè gen zak yo ki fèt, ou pa ka konn si se lapolis ki ap fè l, ou pa ka konn si se gang ki ap fè l. Gen plizyè rezon ki koz sa. Gang yo gen menm bòs, menm patwon avèk enstitisyon polisyè a. Yo gen menm fòmatè. Pèsòn pap vin di la ke ou pa okouran non. Se menm ti mesye anbasad amerikèn, menm ti mesye anbasad du Canada, anbasad de France ki fòme la polis lan. E menm yo menm kap fòme gang yo. Te gen yon anbasadè ki te pase la li te klè, li devlope de relasyon avèk yon chèf gang ke yo mete gwo lajan sou tèt li tou senpleman pou l pwoteje pèsonèl avèk anbasad la. Ki modèl relasyon ke ou kap devlope avèk yon gang? Ou menm kòm sitwayen ki ap viv anndan peyi a, kòm Ayisyen, ki relasyon pou w kab devlope avèk yon gang? Paske gang nan panse l odesu de tou. Ou la Blaise? Gang nan konprann ke l odesu de tou avèk zam ki nan men l lan. Li kab fè tout moun rele l chèf, li kab fè tout moun rele l papa. Li mete tout moun ajenou. Li apovri tout moun. Li mete tout moun dan sitiyasyon de detrès. avèk zam ki nan men l lan. E menm enstitisyon sa yo, yo afebli. Dènye an dat, sonje nou genyen chaje dafè ameriken ki te la a, ki debake Bless Gerson, l al devan komisyon afè etranjè Sena ameriken an li dezabiye lapolis sou kantite polisye ki an operasyon, dout ki genyen sou de polisye ki nan gang, ki nan movèz afè anndan peyi a. Ayè byen sèk nou te kab di anyen. Nèg yo aranje yo sa ki ap pase la. Okontrè, wè kesyon kidnaping ke n ap pale la, li fè dibyen avèk kominote entènasyonal la. Bon kilè ke l fè yo mal? Ou konn kilè ke nap konprann ke sa fè yo mal? Se lè ke se yo menm ke yo kidnape. Depi yo kidnape yon etranje, li fè gwo tole dan laprès, li bay gwo pwoblèm, fè gwo plenyen. Men anpil fwa tou se fim wi. Ou pa wè gwoup mèsenè ke yo te kidnape yo? Alò se pa mèsenè, misyonè dizon. Gwoup misyonè ke yo te kidnape yo. Ou sonje sa? Yo te se pa la gras wi pa kout priyè ke yo te sove. Komsi les etazini damerik gen de ameriken la frans gen de kanadyen ke yo kidnape la yo pa deplwaye pyès fòs pou ede rezoud sa yo pito ap pase nou nan tenten woule nou nan farin E malerezman ke w gen de nèg ki kwè ke pou yo viv alèz, pou yo viv tankou moun, se sèl Lèzetazini Damerik kab ba yo opòtinite sa a. Ou voye? Ou konprann sa k ap pase la a? Lavi a parèt konplike e menm difisil. Ki mande sans de responsabilite bò kote chaken de nou. Nou twouve n nan yon espas de kriz ekstraòdinè ki merite yon avanse ekstra, ki merite ke n byen gade, byen konprann kriz k ap pase la anndan peyi a, pou n bay chak moun yo plas yo, mete chak moun yo nan wòl yo. e pou l kab retire peyi a nan sa ke l ye la. Ou te tande kout bal ap tire nan Site Solèy. Kout bal ap tire nan Centre Ville. Se fim nèg yo ki kontinye ap fè chemen l Blaise Ferson.
Bon, m panse ke jodi a mesye, e mwen menm jan m te di an, e Fils-Aimé ap bon sou nan tout ekip la pandan Mondyal la, men apre Mondyal la nou pral gad sa k pral pase nan peyi a. Paske peyi a pral cho kon vèlòt nan men Fils-Aimé. Anyen Blaise, anyen Blaise.

Ou konprann? Donk nèg yo tèlman fokis sou kesyon bagay mondyal sa la sevè, e m panse ke se se tann pou n tann aprè mondyal la nou pral swiv pou n wè kòman sa pral ye, èske done yo pral chanje e kòman kòmsi ki pral reyaksyon pèp ayisyen an. E w ap wè menm près la tou prèske la menm nan bon menm menm gran medya yo a lè m di gran medya medya tradisyonèl ann Ayiti yo w ap wè yo prèske kounye a ou pa ka pa bay nouvèl la pou w pa pale de espò w ap wè se ou konprann men Nap tann fils aimé paske done yo la a wi done yo la done yo la nap tann nap tande yo nap tann yo e yo pral pale men Claude an nou gade kounya nou
Mpa kwè gen anyen kap fèt blaze. Antouka mwen menm nou la. Misye mete anba zèsèl li tout moun ki ka fè gwo gòj ou tande yo pa fè kwik. Yon pakèt nèg ki te swadizan an opozisyon ou pa tande yo. Menm Moyiz Jan Chal kap pran pòz Biden ou pa janm tande. Kou kob la fini nan menl wap tande lap vin soti. Aah pale moun se pale moun. Bon yo gen de lèk de sevè ki pa gen kredibilite ankò ou a nan peyi a ankò non menn. Kap di ou ou panse Moise pral di yon bagay kòm si yo pa pran l o serye si se pa patizan l. Andre ou wè sak pase Andre Michel. Ou wè Andre Michel kounye a lèl pale pa gen okenn enpòtans nan sa lap di yo menn. Aah monchè ou pa menm bezwen di monchè. E ann avanse non. Claude, kounye a banm gade avèk ou non paske m kwè la, ann fin gade kòman rantre, kòman plèn nan ye akote de Site Solèy, Belekou, zòn sa yo, men kòman aktivite yo ye nan plèn nan paske m wè pandan jou yo la, gen anpil SOS k ap lanse pou Akayè, gen moun ki menm fè konprann ke si leta pa fè yon jan pou Akayè, Akayè genlè sèt fwa si ap tonbe sèt fwa, ap tonbe vrèman.
E yon komin Akayè jisteman Blaise Peterson pandan wikenn nan ki genyen divès panik ladan sitou pandan wikenn nan detanzantan enben sitiyasyon li menm li ap konplike nan komin Akayè men nou kapab di w pou plèn nan sa pa twò pi mal sa pa twò pi mal nou pase plèn nan pase yon wikenn E kalm, aktivite yo menm yo sanse fèt nan divès zòn ki genyen nan rantre nò kapital la, sitou nan plèn nan, tankou nan nivo Bon Repo, nan nivo Lizon Latan, Kafou Maren, Kafou Chada, nan nivo Kwaymisyon. Espas sa yo menm aktivite yo.